Li mal vrèman. Si nou la nap mande limyè men nou poko janm kap klere pye nou poun wè kote klou a ye. Wi. Limyè a. Se sa n ap preche. Li pa lapè! Non, se lagè n ap preche! Pou gen lapè, fòk gen lagè. Se sa nou mande. Emosyon, detèminasyon, konsantrasyon, se kèk nan kalite ou te ka li sou vizaj chak elèv ki te bay tout yo menm pou patisipe nan nevyèm edisyon atelye ki pote non Teyat Fowòm ki òganize sou inisyativ Konpayi Teyat Foudizè. Demare depi lane 2012, Teyat Fowòm se yon pwogram Foudizè mete sou pye nan lide pou montre ak tout moun posiblite ki genyen pou fè teyat yon lòt jan dedan peyi a epi abòde yon seri sijè k ap itil a kominote a. Bilie Lucien se responsab kominikasyon Foudizè Teyat, l ap di nou plis. Teyatre Edikasyon se yon inisyativ Asosyasyon Foudizè Teyat mete sou pye depi 2005. Se yon aktivite ki misyon l se ale nan lekòl fè fòmasyon fè espektak, fè ekspozisyon, ekspozisyon liv ou tout lòt, nan yon mwayen pou nou kapab patisipe nan edikasyon elèv yo ou nan domèn ki gen rapò avèk lakilti. Donk, se nan sans sa ke nou fè plizyè edisyon deja, nou sou nevyèm edisyon nou ane a la, kote chak edisyon toujou genyen yon patikilarite, nou pa toujou Gen ekspozisyon, nou pa toujou gen spektak, men nou toujou gen atelye avèk timoun yo, ou di mwen nou toujou gen spektak swa nou menm nou jwe pou yo, ou di mwen nou fè yo jwe. Donk ane sa a nou genyen nevyèm edisyon an ki gen pou tèm, Le Théâtre Forum, Outil de changement social, kote nou met aksan an sou sa yo rele ijyèn avèk anviwònman, paske nou konnen ke nou nan yon peryòd de kowonaviris, donk sa a Li se yon manyè, yon kontribisyon pa nou pou nou kapab patisipe nan metòd baryè yo, nan prevansyon pou evite ke si genyen de lòt ka pandemi ou epidemi ki bay nan peyi a pou kapab evite sa. Kolèj Miks Etzer Vilaire nan Fontamara, Kolèj Evanjelik Le Grand nan Kafoufèy, Enstitisyon Miks Sen Jan Bosko nan Dèlma 3, Collège des Sciences Pédagogiques ak Enstitisyon Bright le Réformateur. Se 5 lekòl sa yo nan Pòtoprens ki te gen privilèj benefisye ane sa a fòmasyon sou teyat fowòm kote chak nan lekòl sa yo te travay sou yon sijè diferan sou direksyon yon fòmatè ki pase anviwon yon mwa ap sansiblize timoun klas setyèm, uityèm, nouvo segondè 1, 2, 3 sou yon seri sijè enpòtan andedan sosyete a. Yon eksperyans ki sanble reyisi si nou kwè temwanyaj plizyè fòmatè sa yo ki pat kache satisfaksyon yo malgre difikilte sèten nan yo di yo rankontre nan moman fòmasyon an. Inisyativ sa a ke Fou Dizè Teyat pran son inisyativ ki gen anpil enpòtans pou mwen antanke fòmatè paske li pèmèt mwen Kontinye yon travay ke m te kòmanse deja nan vil pwovens yo. Se yon eksperyans ki ase enteresan, menm lè kèk fwa jèn yo ba w fil a retòd, ou konprann, yo fè w pale, yo ri, yo ba w tèt fè mal, men tout sa antre nan travay la e se toujou yon plezi pou mwen menm lè m ap fè kòlè pou m kontinye avèk yo. Bon, se yon eksperyans ki ase enteresan. Mwen se santiman se yon santiman de jwa paske depi yo dim travay ak timoun donk mwen m konsidere tèt mwen tankou yon timoun donk m toujou wè m nan lòt timoun donk travay avèk timoun pou mwen se posibilite pou nou omwen fòme jenerasyon fiti yo lan.

Mwen reponje avèk, mwen reponje avèk anpil antouzyasm. Bon an fèt fòk mwen di tout edisyon yo mwen toujou la e nan edisyon avan yo mwen te prèske ap jwe swa yon spektak teyat oubyen yon spektak kont nou te konn pote nan lekòl yo. E nan edisyon pase yo, e sa rive nou te fè fòmasyon sou teyat, men se pa t de fòmasyon e kote elèv yo te genyen yon reprezantasyon pou yo te fè. Men ane sa a, pou nevyèm edisyon an, pi presizeman ki ap fèt an batèm e teyat fowòm Outils de changement social, e pou nou se yon, pou mwen spesyalman, se yon bèl eksperyans. avèk timoun yo, fòk mwen di nan kad fòmasyon sa a, m pa sèlman chita sou teyat kowòm, men nou fè yon ti rale sou teyat an gwo, bay timoun yo istorisite teyat, ki sa yon komedyen bezwen, nou ba yo lè be a ba. Se yon fason pou nou inisye timoun yo nan metye sa a ki se teyat, men pli presizeman avèk teyat kowòm se yon fason. Pou nou fè timoun yo konsyan de bagay ki ap pase nan espas yo, nan kominote yo. Nou ale nan metòd Augusto Boal la, paske se gen de tèks nou gen avèk Augusto Boal, se metòd la nou itilize. Premyeman, nou aprann timoun yo konnen kò yo, nou aprann timoun yo tou gade. gade tèt yo, reflechi sou ansanm bagay k ap rive nan sosyete a, sitou nan zòn kote ke yo sòti. Donk, anviwònman, nou te wè kesyon respè tou, elèv avèk pwofesè. Donk, bon, nou wè yon latriye ki pa toujou nan tèt mwen, men nou wè ase. Theatroom nan menm ki genyen kòm misyon sansibilize moun, sansibilize kominote a. Enben, se inisye timoun yo nan fòm teyat sa, se yon fason pou fè yo konprann, yo menm kòm timoun k ap grandi, yo genyen devwa yo, yo genyen touch pa yo, apò pa yo pou yo pote nan sa k ap pase nan kominote a, nan pwoblèm ki anviwonnen yo, sa k ap pase nan lavi yo chak jou. Teyat Fowòm, Outi de chanjman sosyal, Se antouka anba tèm sa a kanpay sansiblizasyon an te prensipalman chita ane sa a, kote responsab konpayi teyat Fou Dizè te makònen konesans ak bon volonte yo pou rive montre elèv sa yo enpòtans ki genyen pou yo devlope bon jan rapò ak kominote yo oubyen ak anviwònman kote y ap viv la. Trè satisfè, sèten nan elèv sa yo ki pa t kache kontantman yo, bat bravo lakontantman pou konpayi teyat Fou Dizè Yo di ki reveye nan yo anpil kapasite yo pat menm panse yo te genyen. Oh dabò mwen se Chaïna Romelus, Teyat Fowòm reprezante anpil bagay pou mwen. Teyat Fowòm pot lakay mwen anpil bagay ke m pot ko janm imajine. Teyat Fowòm fè m fè m konn, mwen te konn enpwovize deja men, Li eveye l plis lakay mwen. Mwen konn nan gwoup men li aprann mwen viv ansanm, l aprann mwen ke tout moun gen libète pou yo fè sa yo vle men avèk yon respè. Li montre m ke yon moun gen dwa pou l fè tout sa l vle men l ap gen yon respè pou moun ki bò kote l la. Teyat, edikasyon ki santi anpil bagay pou mwen, koze ke li aprann mwen kèk bagay ke m pa t konnen e kèk choz tou ke m pa t janm panse m te ka imajine a konnen.

Jete fatra nan lari a li bay anpil pwoblèm e dechè plastik yo, yo pran anpil tan pou yo detui ke m pa dwe jete yo nan lari. Yo di m ke si l t ap pi bon pou n ta fè resiklaj avè yo, l t ap pi bon. Paske polye lè la e apre sa li pral ba w de maladi, w ap panse ke se de bagay mistik men poutan se de mikwòb ki ba ou yo. Fòk nou di w se pa sèlman elèv yo ki temwanye rekonesans yo fas ak posiblite yo genyen pou benefisye fòmasyon sila a direktè lekòl yo bò kote pa yo pa kache satisfaksyon yo pou gwo inisyativ sila a ki pou yo menm se yon gwo pa ki fèt nan kad varyete fòmasyon yon timoun ta dwe swiv sou yon ane lekòl. Responsab lekòl sa yo kwè teyat se yon meyè fason pou fè pase revandikasyon oubyen pou rive sansibilize yon pèp.

Fou Dizè nan kad pwogram teyat sa. E jiska mentnan pou nou menm nou panse ke nou te fon bon chwa paske ti moun yo yo ap aprann, nou gentan kòmanse wè rezilta aktivite yo nan konpòteman ti moun yo nan jan yo vin konprann teyat paske anpil ladan yo se dè aktè, lè n di aktè de moun ki abitye jwe deja gen ladan yo ki fè de teyat men se sou rezo sosyo yo men se de bagay ke yo te konn fè pou jwèt men jodi a yo vin wè ke teyat la an swa son syans se yon outi ki ka itil yo demen. Yon inisyativ ki ta dwe pran nan nivo tout lekòl yo yon mannyè pou fòse ministè levasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl wè enpòtans ki genyen pou rantre fòmasyon teyat la kòm yon obligasyon nan pwogram anyèl lekòl yo menm jan sa fèt pou lòt matyè yo Se antouka rekòmandasyon Dorcin Bright ki se direktè lekòl enstitisyon miks Bright le Reformateur fè a leta ayisyen. Men mwen menm si ke m ta va e konseye ministè edikasyon nasyonal kote son bagay li ta dwe pran an chaj, ke se pa nou menm sèlman ki ta dwe pran l an chaj, ki t ap trè bon pou peyi a. Lè w jwenn yon òganizasyon ki gen dè pwofesyonèl an matyè de teyat ladan li, mwen m panse ke leta ta sipoze. pran sa an chaj e pèmèt ke nan kourikouloum ke nou genyen, sitou dan le nouvo segondè, ke le teyat li vin yon espas anndan lekòl yo ki pral pèmèt ke timoun yo, yo kapab fè pase de mesaj ki kapab touche sosyete a. Yon lòt bò, Roland Philippe ki se direktè enstitisyon miks Sen Jan Bosko ki tabli kò l nan Dèlma 3, mande responsab foudizè teyat yo pou reflechi sou nonb de jou fòmasyon an nan pwochen edisyon an ki. pou li menm, ta dwe ale sou yon peryòd ki pi long parapò ak enpòtans yon fòmasyon parèy. Byenke se yon aktivite ki dire yon mwa, Roden Behan panse ke se yon bagay ki t ap dire plis. Gen okenn bagay nou ka repwoche l. Sa n ap repwoche a se difèt ke tan ankò twò kout, nou twouve ke li te dwe. E plis tan pou timoun yo te ebyen te egzakteman yo fèt e founi vre avèk ou pou paske m santi talan li la e sitou nan fòmatè la l konnen sa l ap fè a e m panse si sa te dire pou pi piti yon mwa e timoun yo t ap bokou fòmidab je di bokou fòmidab paske avèk ti tan sa yo fòmidab yo t ap bokou fòmidab. Fòmasyon ki toujou klotire ak yon restitisyon kote chak lekòl bò kote pa yo prezante yon espektak selon sijè yo te prepare pandan peryòd fòmasyon an tankou, anviwònman, epidemi, pandemi, ak lijyèn. Si pou anpil moun jwe teyat rete sèlman yon mwayen pou fè moun ri, Asosyasyon Foudizè Teyat lanse l nan yon kanpay pou moun k ap fè teyat andedan peyi a repanse sou pi bon fason yo ka pote mesaj l ap bay sosyete a e Teyat Fowòm se yon bon zouti k ap pèmèt sosyete a dekouvri reyèlman

Eske nou wè konsantrasyon sal bay. Sa di china nan menw ou pa ou pa jwenn kouran lan pandan e tout enèji sa pase tout emosyon sa ok travay la fini la m te bezwen w di. Kominike!
Kominike! Yon maladi deyò a ki rele kowona viris, maladi sa a soti an Chine. Deja lakòz anpil moun mouri nan mond lan, tankou nan peyi nou an Ayiti. Ministè a Sante Piblik ak Popilasyon an fè tout moun konnen maladi sa a ka rive atrape de kontak ak kontak avèk yon moun ki deja enfekte. Men kèk mezi nou dwe pran pou nou kapab evite kwape maladi sa a, tankou lave men nou ak dlo ak savon,